Bonjour bonsoir tout moun koman nou ye se anko yn fwa avek nou la soeur Ruth Oriol Nicolas mwen swete nou byenveni anko yn fwa sou chanel YouTube mwen an e mwen swete ke Bondye beni nou an abondans. Avan ke nou kòmanse, nou prale koube fwon nou, kote nou prale fè yon kout priyè pou nou ka envite le Sentespri de Dye pou li ka pran kontwòl moman sa. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Eternel ki a fè les cieux et la terre. Senyè Dye Toupuisan, nou remèsye ou pou yon si bòn jounen ke ou fè nou kado. Nou remèsye ou pou jou ke nou deja wè nan ane 2021 sa. E nou remèsye w pou jodi a ke w pèmèt ke n ap viv, ke n ap respire. Genyen Papa cheri ki te kòmanse ane a, men malerezman ki gen tan bay vag. Men nou menm ou fè nou gras, se pa paske nou pi fidèl, ni nou pi jis, men ou fè nou gras e nou remèsye w pou gras ou. Nou remèt moman sa a ke nou pral pase a nan men w. Nou lè w ap pran kontwòl total moman sa. Nou remèt chak sa ki va di nan moman sa a nan men w. Chak sa ki va fèt nan moman sa a nan men w. Nou remèt tout bagay nan men w. Mande w aba kouvri nou, kache nou, pandan e aprè moman sa a. Nan non Jezi Kri nou pri w konsa. A li sèl swa lonè, la pwisans e la glwa pou syèk dè syèk. Amèn. Eum pou jodi a, kòm nou kapab wè, mwen pa pou kò m. Mwen genyen avèk mwen le frè Rackelson Nicolas e se plis li menm ki pral pale avèk nou jodi a. euh nou deja konnenl deja se pa premyè fwa ke lap fè video ansanm avèk mwen men map kitel pran le swen pou li fè on kout salitasyon map pase frè Rackelson mikro la. Wi bonjou bonjou tout moun kòman nou ye e m kontan kòmanse re avèk nou ankò ok e m espere ke nou ap pase on bèl moman ansanm a la glwa de Dye. Ok sijè ke mwen genyen pou nou jodia se l'honneur de l'argent. L M ap entwodui sijè an pou nou epi frè Rakelson li menm, se li menm ki pral pale avè nou an lon e an laj de sijè sa. M ap li pou nou de sitasyon ke nou jwenn ki pa vrèman gen rapò avèk levanjil men ki gen rapò avèk mo onè sa a ke nou pral pale de li an. Eugène Marbeau di, La conscience est notre propre jugement.

E se de de kisa sijè sa pral pale nou ojuste, map kite rakèt frè rakètsè Nikola ki va pale avè nou ke Bondye beniw. Wi mèsi sè Ruth ok m kontan ankò yn fwa rejwenn nou e nou pwale trè rapid trè rapid pou nou di ke gen yon pawòl sakre ke la bib li menm li pwononse ki se nou konnen ke Dye èt espri li di ke Dye èt espri ok il fo se ke Se ki ladò, ladò an esplike an verite. Ok, donk la, labib met aksan sou sa moun pa wè a ki se espri. Li di yon vrè adoratè li adore Dye an espri e an verite. Nou wè ke anndan legliz e lidè yo, yo, yo, yo onore plis lajan kòb ke yo onore le Sentespri.

Vous ne peut, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon sa vle di, Mammon se dye de lajan, de lajan. Anndan legliz, nou onore, nou onore plis lajan. Kote ke lajan vini an premye plas nan zye nou anndan legliz. Paske nou gen nan tèt nou yon mit kote ke si ke gen, gen, gen yon volim kòb si m pa genyen l m pa kretyen. Ok gen yon volim kob sim pa genyen l e ke kom si m pap genyen respè. Sa son mit ke li aloske nou konnen ke antanke kretyen antanke òm de Dye on sèl choz ki bay respè se le sentespri de Dye. E sak fè on fwa mwen ranplase amou m genyen pou le sentespri de Dye par lajan men lap kouri kite m. Lajan ap rete. N ap onore sa k pa onorab, kote ke sa ki kòm onorab la nou ap kite l atè. Lajan s on pwazon, sè le pwazon de lanm. Lajan koz anpil òm de Dye ki ap fè wout avèk Dye detwi. Pase ke on fwa mwen gen on panchan fò pou lajan, enben sè ke mwen bay Lespri de Dye do. Kounya la, mwen pral plis chèche kòb ke lespri de Dye. Jèn mwen yo ap plis bi yo se ranmase kòb ke ganye dè zam a Kris. Wap wè ke la Bib di konsa ke nan Matye 6 anko vèsè 10 la li di ou pa bay kòmsi pa bay enpòtans avèk trezò latè. Kote ke vòlè ka vòlè l, dife ka boule l, li ka pèdi, li ka egare. Men bay pito, bay pito valè avèk trezò ki nan syèl la. Les trésors célestes, les choses de Dieu. Paske la okenn, okenn vòlè pa kapab vòlè yo, yo pa kapab ni boule par le feu, ni pèdi. Donk la aprann anpil bagay. Si mwen Bay valè avèk sa vòlè ka vòlè, mwen ap bay valè avèk dè choz ki on jou ap peri par le feu. Paske latè li ape a disparèt. Men la pawòl de Dye ap rete etènèlman. Men si ke mwen bay valè avèk sa ke moun ka manyen, avèk lè choz, e ben mwen bay valè avèk sa ki san valè. Alò sa ki san valè. E si mwen dakò kite kè m mache vè lèchoz de Dye, la m ap bay valè avèk sa ki gen valè reyèlman vre. E Kris pral di konsa ke, yon nèg ka gen lemonn, sa p ap sèvi l anyen. S'il perd son âme. Sa vle di ke ou wè Kris pran lemond avèk tout avèk avèk avèk avèk politik, lemond avèk avèk avèk pouvwa, avèk lajan, avèk bèl moun kote ke li mete l enferyè avèk on nonm. Sa vle di lemond lemond antye li enferyè avèk on nonm. Sa vle di on nonm on nonm genyen plis plis valè ke lemond antye ak tout sa k nèt ki anndan l nèt. Ebyen, ou ap wè ke m panse ke legliz dwe fè on vòl de fas.

pa vle nanm mwen li detui pase ke legliz bay akse bay bay plis akse akse le peche si selman fi a gason le seks kote ke lè w pale de la chè yo wè se fanm ak gason men se pa vre la chè li ale odela le mwa se la chè. gen le mwa se lachè kòm si anvye sò moun se lachè amou tou pou lachè se lachè lè mwen kòb tout nanm mwen bat tèt mwen souke se lachè m kapab kòm si pa m kapab kòm si pa nan fanm m pa nan adiltè menm men alòske amou Pou lajan retire nan mwen lespri de Dye. Amou pou lajan li etenn nan mwen lespri de Dye. Epi otrefwa m te konn ap ranpli pa le Sentespri e kounya se bri m ap fè. Alòske m pa nan fè m deyò. Men amou pou lajan retire nan mwen lespri de Dye. Paske Dye li menm li trè frajil.

Le rocher, le rocher des siècles, ki est Jésus Christ. Merci. Donk si m ap konprann byen, tankou w sot pale a, ou di ke lajan li menm li kapab mennen nou a notre perte. Wi. Tandiske si nou rechèche, tankou la parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donk si nou rechèche premièrement le royaume et la justice de Dieu, Tout rès bagay yo yap vini aprè ebyen yap vini kòm degi jan nou renmen dil la donk mwen remèsyew pou apwòch sa ke w sot fè sou pwen sa men map poze yon kesyon kòman w konprann ke pa egzanp anndan legliz gen de moun ki pa egzanp nan asanble an yo pa kapab kontribye ekonomikman Yo kapab gen de fason yo pa kapab bay lajan, yo gen de yon sòm egzòbitan ke yo pa kapab bay. Men moun sa a tèlman rann legliz la sèvis, tèlman moun sa nan netwayaj li la, moun sa nan nan kafe a pen le maten, nan sèvis sèvis dadorasyon an li la, moun sa anfen moun sa li li li pa janm fatige kant il saji d'ede ebyen o choz de legliz. Men paske moun sa petèt paka bay on sòm darjan ke yon lòt moun ka bay, malgre ke moun sa li menm nan lap fè efò nan levanjil ok di Bondye kapab gen on bon temwanyaj de li, ebyen moun sa nou wè ke lidè legliz yo anpil fwa e moun lòt moun legliz tou gen tandans a bay moun sa mwens valè ke yon moun petèt ki pap fè ankenn efò nan levanjil men ki ka bay on gwo chèk. Kòman ou konprann sa e kòman ou panse ke sa kapab ebyen andomaje legliz? Ok mèsi sè Ruth, mèsi sè Ruth se byen sa e nou pale trè rapid ankò sè Ruth e map fè w konnen ke eske eske ou pale de de de lidè kòmsi kap onore onore lòt ki ap onore de moun ki gen kòb ok epi epi ki pa onore onore de moun ki gen gras ki gen gras oubyen ki gen la krent de Dye.

Pase de, pase ke, on pase ka pa di konsa, se, se on lidè ki sou la chè. Ki, ki purman sur sou la chè. Pase ke lespri pap janm bay konsèy sa. Lespri de Dye li onore de moun ki krent li, de moun ki, ki, ki, an, an, an, bay kò e zè a m o sèvis li ak tout kè, tout nanm yo. Li onore yo. Men, lespri ou konnen Dye li pa onore de moun ki gen sèlman lajan kòmsi ki epi se kòb ki rann yo enfliyan. Paske moun sa yo anpil fwa yo konn ògeye, yo konn tout gen tout mès tout defo. Konprann? Men malerezman lidè nou yo sou lachè, yo plis vle onore yo. Poukisa yo vin onore yo? Poukisa yo onore yo? Yo onore yo se paske entèl ka banm Kòb si m mande. Ann di ke, ann di ke m ta mande, m ta bezwen 9000 dola. Entèl pou kont, pou kont ap ka banm 5000. Enben, enben kòm mwen pa vle pèdi entèl, e ke mwen, mwen, mwen, mwen, mwen, mwen vin, vin, vin ap, ap kòm si ap, ap. Kòman ta ka di sa an tèm kreyòl? An bon kreyòl rèk, achte figi entèl. Ok? M ap achte figi entèl paske, paske entèl li gen enfliyans lajan. Men alòske, alòske, a, a, alòske, entèl sa ki gen lajan, li gen yon bagay ke m ka wè, ke m ka manyen e ke vòlè ka vòlè. Mph, ou konprann? Donk, an bon reyalite, entèl sa li pa reyèlman itil, itil, li, ou, ou, ou, ou, ou kwè yo m yo di anyen? Ok men sa ki nan kwen an ke m pa janm wè a li menm li gen yon trezò ke ke moun pa t ka vòlè li gen li gen li gen yon trezò kache ki anndan l ok e byen moun sa li gen la vrè richès ou wè li gen la vrè richès e byen lidè sa ki ki pa wè moun sa ki nan kwen an Epi ki ap onore entèl ki se gwo valiz, gwo pòch, gwo bous. Konprann? Gwo palto a. Lidè sa se yon lidè ki ap gade legliz li a avèk yon zye lachè, non pa de lespri. Men se yon lidè tou ki fèk kare ap bay moun sanksyon. Paske moun li bay plas legliz la se moun ki lavi an dezòd, men ki kapab ba l tèl tèl tèl tèl tèl tèl kòb. Oubyen e moun tou ki kapab kòm si pa an dezòd non, yo pa an dezòd men lidè a vin aji par emosyon alega de yo. Ok, li ba yo pòs par emosyon alòske. Ou ka chaje lajan. Ou ka, ou ka, ou, ou ka fè kòmsi pa an dezòd. Men Dye pa t chwazi w pou tèl pòs. Ebyen kòm, kòm lidè a, li, li, li, li gen amou pou lajan, li wè w gen lajan, ebyen li ba w pòs la san ke li ba ou l pa emosyon. Ok? Li, li, li, li, li onore w pa emosyon. Men e sa k fè legliz kounye a ap sibi yon gwo pwoblèm ki kote ke pastè nou yo e an tèt nou yo y ap onore dezonorab yo epi pandan ke yo p ap onore onorab. Y ap dezonore onorab. Y ap onore dezonorab. Ou konprann sa? Enben se sa ki pase an de legliz men ki e ki vin koz ke legliz nou yo kounye a legliz lokal yo lokal yo lokal yo Gen, gen, gen ladann yon, yon, yon, yon, èske, èske m ka di yon ipokrizi fò? M ka di sa? On dezekilibre.
On, egzakteman kòm si on dezekilibre ki fò ladann. Kote ke nou avèg, nou pa wè tou sa e, e ke nou ap fè, nou ap tonbe nan tchouboum tout tan. Dèfwa lidè a konn pa konprann enpak. reyaksyon l ka genyen sou yon manb. Lè yon manb konnen ke l pa gen lajan, e se sèlman andikap sa a ke l genyen, paske wi nou konnen ke lajan se yon bagay ke nou bezwen pou n viv. Donk lè yon manb konnen ke l pa gen lajan e ke li konsyan ke se sèl andikap sa l genyen, men l konnen ke sa l genyen an li bay tout a legliz, li bay tout sa l genyen a legliz, tout li menm, tout panse l, tout priyè l, tout souf li, li kontribye a legliz. Lè l ap dirije, ebyen li pa dirije sou lachè, men li chache prezans Bondye pou l kapab, pou l kapab, pou Legliz la kapab, pou l kapab monte devan le twòn avèk Legliz yo. L ap preche bay tout li menm pou Bondye jwenn li, pou l sèvi avè l pou Legliz. Men epitou lè, lè de, lè moun sa a menm ap gade l ap wè, ebyen lidè Legliz li k ap de, k ap dezonore l oubyen ki pa ba l valè, oubyen ki ba yon lòt moun ki pa fè anyen nan Legliz la, ki pa itil Legliz la anyen ke bay yon bon chèk, ou mèt kwè m, nou kapab di konsa wi sa, n ap sèvi avèk. de de sen, de de de kretyen, men moun nan se lòm li ye avan tou, donk ou mèt kwè m sa pap fè l plezi, e sa ap fè enpak sou li, e sa ap fè enpak negatif. E donk ki konsèy pou nou konkli ou kapab bay a yon lidè ki genyen yon tèl atitid? Konsèy mwen pou, konsèy mwen pou chak lidè kap tande m la, mwen ap konseye nou pou nou wè moun tan, wè moun jan Dye wè moun, wè moun jan Kris wè moun. Paske wè Kris li menm, Kris. Li akòde enpòtans, li akòde valè ak moun li wè ki krèt li, ak moun li wè ke lavi yo apse sou li. Li bay anpil enpòtans ak moun li wè ki vle kòmsi livre yo kòz e am o sèvis li, kòmsi san okenn atant, san okenn enterè. Men yo konnen ke yo ap travay pou syèl, yo ap travay ak Bondye, pou Bondye, nan objektif Bondye. Se moun sa yo ke Dye onore. Men nou menm, libyen, nou plis onore limena. gwo bous, gwo pòch, gwo valiz, m ap konseye nou, si nou pran le malin plezi, oubyen le bon plezi ap onore limena, gwo pòch, gwo valiz, nou ap fè yo konprann ke yo agreyab, yo ka rete jan ke yo ye a. Ok, men si nou aprann onore moun nou wè ki gen la swaf de Dye, ki devwe, e ki lavi yo pa akse sou Dye, Enben nou ap bay lè gwo valiz, gwo bous, gwo pòch anvi vin moun Bondye. Amen. Levanjil li preche plis nan aksyon, atitid ke pawòl. Paske sam fè a ou wèl, ou kaptel ou pap janm bliyel. Alòske m ka di yon pawòl ou bliye jodia la menm. Si video ap onore moun wè ki gen bondye anndanl Ebyen li ap met nan tèt limena yo gwo valiz yo ke sim vle onè lidè a fòk m gen bondye anndanm E lèsa nou ap gen yon legliz ki ap plis chèche la prezans de Dye ke chèche pòs, lajan, non e jan pas Konprann plis sa E lèsa. Lè sa a, nou pap tolere le peche, nap sevè tankou pastè Amè, pastè Amè son nèg ki sevè, ki pa tolere le peche. Anpil pastè ap di oh Amel, Amel kòmsi, Amel, Amel twò, twò, twò di, li twò rat, li twò baròk. Men, m dakò avè se ke pastè Amel li menm, li bay enpòtans a nanm. Men nou menm, nou bay enpòtans plis a sa je wè. E latè ap pase, kò sa pral fini nan tonbo. Nanm nan, lam, se li menm ki kab genyen pou l al jije. Men chak grenn nanm konte pou Bondye. Donk, mesye, ann ba levanjil la byen nan ak ke n ap poze. E lè sa nou ap wè kote ke nou ap vekile de mesaj pwofon a pèp nou kote pèp nou an ap plis chèche Dieu ke li chèche e sak san valè. Lapè avèk ou. Donk anpil fwa gen yon jès nan legliz yo renmen fè lè yap salye yon moun ou gen anpil respè pou li se tankou ou enkline men anpil fwa nou enkline devan yon gwo machin nou enkline devan anpil vwayaj nou enkline devan yon kont an bank ki ranpli men nou pa enkline devan lagras de Dye, nou pa enkline devan don Bondye yo, nou pa enkline devan onksyon Bondye yo. Donk pa gen pwoblèm non pou w enkline devan yon gwo machin, men si gwo machin sa gen onksyon Bondye. Donk m konnen pa enkline devan machin nan, men enkline devan, devan Bondye, devan gras Bondye. Paske nou konnen de anpil pastè, nou gen pa egzanp, m pa bezwen, m pa bezwen site non, ki plen lajan, ki milyardè. Donk lè w ap salye pastè sa a, epi w ap, w ap bay pastè sa a onè e merit, ou pa bay milyardè la onè e merit, Ou bay onksyon Bondye t nan lavil la onè l merit men li menm tou li son milyardè donk se yon lè moun nan genyen pou moun nan gwo vale li tou gen gwo bous tou gen gwo kontantman men dabò eske moun sa li se li se sèvitè de Dye eske moun sa fè plezi Bondye eske wap onore moun sa paske li gen lajan oubyen paske li dabò li fè plezi Bondye donk se gran dezekilib sa ki genyen anndan legliz ke nou dwe retire e pou nou mete ekilib anndan legliz.
On mosyon, on mosyon, on mosyon. E, e, e, e, m, m ap fè on syen pa jou ankò, ankò. E, se, se tout ap pa, ou wè sa kòman l ap pase? Ou wè, lè ou, lè ou ap onore yon òm de Dye, ou pa onore moun nan non. Ou onore onksyon Bondye ki anndan l. Se de menm tou wi, lè yon lidè ap onore yon moun ki gen lajan. Li pa dwe moun nan non. Li onore lajan. Sa vle di ke se amou li genyen pou lajan an ki fè l onore moun nan. Men se pa moun nan vre. Paske si li ta onore moun, li ta onore e moun ki malere, e moun ki pa ka abiye, e moun ki grangou, e moun ki, ou konprann? Sa vle di li pa onore moun, men li onore lajan. Se pa moun, men se lajan. E pa ou menm, men se kòb la. Se pa mwen menm e machin nan. E pa mwen menm non men se bèl kostim mwen an. Se se chèk misye pa mwen menm. Ebyen, se la map wè ke anpil lidè ou wè ki kite de zòm de Dye konsekan nan kwen pou yo onore lòt moun, yo meprize le Sen Espri de Dye. Ok? Meprize le Sen Espri de Dye. Epi, y ap onore machin, y ap onore degi. Paske Kris di konsa ke, Chèche dabò le wayòm. Ok? Epi, epi, epi, epi, rès yo ap vini kòm degi padesi. Sa vle di ke le wayòm e la jistis de Dye. E lèzot vou seront done padesi kòm degi. Kòm degi. Ebyen wap wè ke si m'achte yon sak diri epi apre yo banm yon ti gode diri ok yon ti gode diri kounya la sak diri an se nanm nan paske se li menm ki esansyèl gode ti gode diri a se machin yo se bèl kay yo se bèl kostim yo sa vle di ke Nou, nou, nou, nou gen de lidè ki, eske sa vle di a ki, ki dwat e gòch. Paske yo ap onore Degi, y ap dezonore lesansyèl. Donk ou wè sa k pase a la? Sa vle di ke anndan legliz Bondye a li meprize. Epi kiyès ki, epi kiyès ki, ki gen onè? Se Lajan se degi se fatra se bèkè bèkè nou pase yo.
Se mesaj sa ke nou te pote pou ou jodi a. Nou swete ke ou jwenn mo pa ou la nan mesaj sa. Ke mesaj sa fè kous li nan lavi ou e ke ou pran sa ki pou ou an e pi pou chak moun pran sa ki pou yo a. Avan nou konkli, m envite ou, ebyen ou menm ki poko abone, m envite ou pran yon ti tan fè sa. Pran yon ti tan pou abone, se yon klik. E se konsa wap kontribye a travay sa ke Bondye ba nou, ke Bondye konfye nou an. Epi lè w fin abone, pataje video sa pou lòt moun kapab tande l, pou lòt moun kapab wè l. Ke Bondye beni nou, ke Bondye kache nou. Soyez saj e sougr. A la pwochèn.